Mezanmi sam pral di yo la pa angajem e li pa angaje chanèl manman libète a se pa pawòl pa nou li ye se daprè revelasyon anèl fè ke sa ap sikile a se dokiman sa ap sikile sou tout rezo sosyo yo nèt se daprè li menm nou pral pale de sa anèl di. Tande video a gade video a jiska la fen paske gen anpil revelasyon ki fèt gen anpil non ki site ebyen on al pi lwen pou kisal di Anèl pou misye kapab benefisye bon jan swen politik bon jan swen sou kabann lopital lan pandan misye ap soufri an Anèl kòmanse Pale ba enspektè dcpj yo. Anbyen, konpare a sa misye ap di yo e sa ou jwenn sou telefòn misye yo, e plis sa avè ton bandi ke yo te arete Taba, konklizyon ou vini, dcpj yo fè konklizyon yo di, bon, peyi Dayiti li vann avèk dyab ansanm avèk tout moun ki ladan yo a nèt. Anbyen, Anèl Jozèf ki te yon senp sòlda nan ane 2011, lè sa a misye potko chèf, li te gentan ap trafike, li te gentan ap fè mouvman, li te gentan ap fè bagay trafik, pase bagay pou moun Tèt Kale yo e pou onorab depite. Gracia Delva a lepòk paske misye te depite l te a lepòk anbyen nan sa Anel di yo nan sa bagay ki di premye patwon politik gang Anel te ye an a di patwon politik gang Anel te ye an menm nan li te Fritz Jean Louis a lepòk 2011 se te misye ki te konn ap finanse Chèf Anèl yo, a se Anèl potko chèf lè sa, se li te gen moun sou tèt li, chèf ki Anèl yo se te Fritz Jean-Louis ki te konn ap finanse yo. A lepòk, Fritz Jean-Louis se te sekretè kolektivite teritoryal. A di, sou tèt sekretè sa a, kote l t gen trè pwisan minis Maya Paul ki te minis enteryè a lepòk. Kounye a la te vin arete Anèl Anel vin pran prizon, an men fi janl u te goumen anpil te fè lage misye, pa la swit yo te vin yo te vin re arete anel ankò avèk polisye Gedeon a se alepòk Gedeon te te DDO yo te vin re arete misye ankò an ben moute moute an pwisans anel lan te vin pwodwi akoz de tèt kale yo te vin arete nan ane 2017 2018 yo otomatikman lè misye vin. Soti deyò, vin evade, Aristide apre dezyèm prizon lan, misye evade, anben misye vin pran ekstansyon li vin pran an, lè l fin tire ale epi ekstansyon l vin pran an, se lè Tèt Kale vin pa la ankò, ase pa gen moun ki pou pouvwa a koresponn ankò, Tèt Kale pa la, Tèt Kale mouri, anben Anèl vin pran plas lan. Anben. Li se ke liberasyon l lan, se te yon ajan, yon zanmi l, ki te yon ajan Bòl. Bòl lan te ede l. Bòl lan se te sekirite minis Adwen Zefiren. Minis sa n ap gade la, nou wè l. Se te minis Adwen Zefiren ki te minis 2015-2016. Se la misye kòmanse jwenn anpil privilèj avèk Adwen e Vladimir Paraison. ki te youn te minis enteryè ak kòmandan Boy ki te ki te fè libere l. Lè Jovenel vin pran pouvwa kounya la, a lepòk lè sa Jovenel potko sou pouvwa, lè Jovenel vin pran pouvwa a, anben Adon Zephyr ansanm avèk Vladimir Paraison, yo tou lè 2 reponn kontak ansanm avèk Anèl. E san ezite Anèl menm swiv nèg yo. Anben Anel li menm kisa e pa rezon te di misye a rezon di misye a ke Anel bgy se kisa li ye se fèl pran tèt lapolis lan poul kapab jete e mitan Gedeon anvan mandal rive se te sa misyon parezon ansanm avè Anel li menm ki te yon senp bandi mezanmi ki vin tounen yon eleman kle nan tout gang mafya ki vin gen yon nèt. Se sa, la yo bay misye lajan, yo fè misye jwenn tout sa l bezwen, lajan, e manje, kounye a la misye kounye a misye vin tèlman santi l gen pouvwa, kounye a li kapab detounen nenpòt kamyon ki sòti nan Brana, Lakouwòn, Mega Tchako, san l pa bezwen enkyete l. Se sa k fè Anèl vin tounen yon gran puisans, kounye a li kapab rekrite menm sòlda ki nan gang rival yo, Tankou se sa k fè l te rekrite sòlda ki rele Bougòy la ki te nan Gran Ravin nan. Se toujou menm tèks lan ankò k ap pale. Kounye a, e sa ke, pandan l ap bay konsa, l te vin gen yon ti sispisyon, sa vle di ke vin gen yon ti dout ke Zefiren Adwen ansanm avèk Fritz Jean Louis toulède ap fon ap bal kou dèyè do kap jwe kou trèt ansanm avèl yo pran gang ti jean yo pran de twa nan sòlda gang ti jean an yo fè al pran fòmasyon syans de tir ansanm avèk etranje ki sòti vietnam kolonbi e se te ti vlad ki se gad di kò materi an ki te peye bagay sa pou yo kounya la sak vin bèl lan menm nèg sa ankò ya aprann sòlda ti jean yo kijan pou yo fè zam kreyòl kijan pou yo tire pwofesyonèlman. Se sa fè l te gen sispisyon ke Adwen Zèfirin te bezwen kreye yon lwa gang ki pou yo te vin kanpe anfas li, anfas anfas avè l. Se te sispisyon sa l te genyen li menm. Se sa ke li menm, gen de nan soda li yo ki kouri al jwenn gang Ti Je yo, ki al pran fòmasyon tou, paske nèg sa yo tou te bezwen vin chèf tou. Se konsa li ye. Paske yo konnen pou w vin chèf, fò w ap ka byen tire pou w pa nan rate moun. Anben, de nan sòlda misye yo, e pa de sèlman nan, plizyè nan sòlda misye yo, al jwenn sòlda ti je yo pou y al aprann tire pou y al al pou jwenn bon fòmasyon pou yo kapab vin tounen yon chèf gang tou anbyen se la a aprè kèlke tan ankò yon lòt efò ankò karyè bandi misye a vin pran yon lòt valè vin pran yon gwo bagay nèt ke menm misye egzite pat janm panse sa. Se te mwad me 2017, apre rankont li ansanm avèk Alain Zuré e Esther Antoine, ki se 2 konseye Prezidan Jovenel Moïse. Li sa ke, nan menm tèks la ankò, Alain Zuré te mete l an kontak. Avèk Alain Zurek ki se pwopriyete Safari Motors. Safari Motors la se yon konsesyonè ki nan, yon konsesyonè Jeep e Porsche ki nan Koub Nazon. Moun ki konn Koub Nazon ka wè ki kote sa. Anben, Zurek se te bon zanmi Gracia Delva e ki te rekòmande l Anel.

Kisa nèg yo fè? Nèg yo lanse gang Chancerelle ansanm avèk Ba Dèlma an fas a fas pou yo vin goumen. La vin gen yon gwo gè k vin pete la, yon fason pou nèg yo te kapab gen kontwòl dwàn nan pou yo kapab pase sa yo bezwen pase. Dip, Dib, Dib la se yon milat, li chanje tout done yo nèt. E lè misye chanje done yo nèt, a se li menm li vin ranpòte gè a paske misye vin gen yon pyon enpòtan nan men ki se Anèl, konnen Big Jocki pat gen kontwòl Anèl li menm, se kontwòl lòt gang yo li te genyen, misye vin gen yon pyon enpòtan, sa misye vin gen kontwòl tout anba a nèt, gras ansanm avè Anèl, a se misye te vin tounen bòs nimewo 1 Anèl. Sa a misye vin wè Anèl se yon pyon enpòtan pou li. Anben, sa vin pase kounyela, Dip menm kòm entèlijan li vin enpoze yon premye minis. Men lè misye fin enpoze premye minis la se menm jou sa misye stope Anèl li menm li tou kanpe Anèl, Anèl stope yon gwo koyensidans daprè tèks la. Deklarasyon chòk ankò Anèl fè li sa ke apre kòb Duc, ansanm avèk Zurich t ap bay lan, li menm li t ap dirije pèsonèlman operasyon kidnaping epi pran machandiz moun avèk 2 enspektè polis. Youn ladan yo rele Désir Faveur e lòt lan, li te arete yo te vin arete l aprè, lòt lan dcpj pa bay non an nan tèks lan, yo pa bay non. Li kidnape moun sou non enspektè ke yo pa bay non tou. Viktim sa yo kidnape an se viktim ke yo te konn jwenn k ap pase sou zòn gran ri yo e ke yo pran yo. Men lè yo pran, lè yo vin kidnape moun sa yo, lajan an se te gwo, gwo moun yo ki te konn pran lajan yo. Sa vle di siri, siryo libanè Ayiti yo aze milat nou yo se yo menm aze lè yo fin kidnape yon poun lè anèl ansanm avèk enspektè polis sa a ke yo pa site non lan fin kidnape yon moun lajan yo mande an se moun sa yo al bali se aze se moun sa yo bali an palan de si yo li ba yon sa yo pa site non ki si yo li bay men nou konnen moun sa yo se milat moun sa yo aye yo gen kontwòl peyi an se nan men yo lajan ale. Se sa Anil ap di ansanm avèk dcpj la. Kounye a Kelly di a ke dènye bagay ankò ki pral revele a se sa Anil pral di a la. Li di a ke li pa janm travay pou Gracia Delva e Gracia Delva pap travay, li pap travay avèk Gracia Delva e li pap travay avèk Gracia Delva. Men se o kontrè se Gracia Delva kap travay pou li. Paske li menm ankò li di Gracia Delva ap abize l. Pase l fè 3 operasyon kidnaping pou Zourik ansanm avèk Renold Deep ke yo te ba l 25 mil dola e yo bay Gracia Delva yon Porsche Cayenne. Sa vle di yo ba l 25 mil dola ameriken epi yo bay Gracia Delva yon Porsche Cayenne paske Gracia Delva te ede yo fasilite deal lan pi byen. Anben, dcpj ansanm ak jistis ameriken an Nan ankèt yo, yo efektivman yo fè ankèt sou 3 ka sa yo. 3 viktim sa yo kisa yo te ye, se 3 viktim ki tal achte yon Jeep Grand Cherokee, yon Porsche Cayenne e kay Safari e yon BMW X4 kay Apollo Motors. Anben Zurich ap di fè kidnape moun sa e yo pran machin sa pou yo vann li avèk yon rezo gang ki sòti de Ayiti ansanm avèk Repiblik Dominiken ki kontwole pa 5 senatè don 3 senatè dominiken. E gen e gen antreprenè nan bagay sa. Anel ankò pale ankò e misye di ankò se se ka anel ap bay li sa ke vòl machin yo nou te gon epòk nou te konn tande bagay sa pede vòlè ti bis vòlè machin chofè te konn ap rele anmwe pou bagay sa nou pa konn kote ti bis sa yo pase motosiklèt te gon epòk yo tèlman sou bagay anel lan nèg anel yo tèlman vòlè motosiklèt anmwe misye di sa ke bagay sa se yon bagay ki te trè rantab nan peyi an Li site non 2 senatè ladan yo ki se Hervé Fourcand e Rony Célestin, senatè sa yo te nan biznis sa. Se li te konn travay ansanm avèk senatè sa yo anpil. Kounye a la li sa ke li pa t janm te revele relasyon l ansanm avèk Gary Bodeau ansanm avèk pèseswa paske Gary Bodeau te toujou kòrèk ansanm avè l Ke toujou ba li sal bezwen, se konsa nenpòt moun ki ta oze opoze anvè Gary Bodeau pou l elimine l, li opoze a sa. Li pa t dakò bagay sa. Se youn nan bagay ke Anèl di ki entrige moun, ki fè moun sezi ankò. N ap gade tout gran dirijan k ap moute nan peyi nou an, k ap fè pòz y ap travay pou Ayiti, epoutan se ak gang y ap travay, se gang y ap fè dechèpiye Ayisyen an, kreye ensekirite pou yo kapab plen lajan nan pòch yo. ansanm avèk boujwa tou. Yon lòt revelasyon ankò, Anèl di, li di sa ke ong yo se te sib privilejye ravisè yo. Li ap esplike kisa nèg yo fè sou ong yo. Yo di sa ke yo konnen ke machin ong ap achte yo, tankou machin ong achte yo se te, plis machin ong achte yo se te Toyota, Nissan Patrol, Pickup Amwon. Aben tout sa te gen yon konsesyonè, se konsesyonè konsesyonè di konsesyonè a se te moun kap kap vann machin yo, konsesyonè sa yo se yo ki tap jere kontra ONG a, yo ki tap jere l pou kont yo. Anben, kisa yo fè? Konsesyonè yo fè kidnape ONG kap achte machin tankou kay Inoto, kay Nissan, Yo fè bandi kidnape moun sa yo e kisa ONG yo vin wè, sa di lè yo wè yo fin achte yon machin kay Inoto, kay Nissan anben yo sa ke machin sa yo annik se machin Land Cruiser y achte avèk lòt bagay sa ke ONG yo di sa ke li pi fasil pou yo vòlè yon machin Land Cruiser olye yo vòlè yon Jeep Grand Cherokee oswa yon BMW anben se poutèt sa yo chwazi al achte l kote yo vòlè machin mwens. Èske n konprann bagay lan mezanmi? Sa vle di ke mwen gen yon machin la, mwen gen, m ap vann machin lakay mwen, w ap vann machin lakay ou. Ou chwazi vann Nissan, m chwazi vann Toyota. Dèske m ap vann Toyota a, ou menm ou kreye yon rezo gang, depi se moun ki sot achte Toyota a, ou fè yo vòlè Toyota a. Anben, lè konsa sa pral, sa ap vin pase, m vin wè a mwen yo vòlè Toyota a twòp, yo pa vòlè machin lakay ou, m al lakay ou pito m al achte machin. Se konsa rezo gang lan te konn travay, mezanmi. Se sa Anèl di. Nan menm tèks lan ankò, ane sa ke li kòmanse vrèman antre nan politik, se nan nuit 5 oktòb, lòske prezidan Jovenel Moise rele l felisite l pou kouraj li dèske lè l te vin pale, lè misye te rele nan radyo li te di sa ke li mete 6 milyon kòm Michel-Ange Léon te mete 2 milyon goud pou arete m, li mete 4 milyon goud oswa 6 milyon goud pou yo arete Michel-Ange Léon. Anben, Jovenel Moïse rele misye, felisite misye, e li di misye konsa ke se te Michel-Ange Gédéon ki te gwo bandi an, se pa t li menm. Apèl sa a, misye te resevwa l de Ardouin Zéphirin pa yon kout fil ki te fèt vè sizè konsa. Lè misye Lè li panse se yon senatè ki rele li dekwoche apèl lan, ase te panse se kèk senatè ki rele l, lè l dekwoche apèl lan, lè l gade l wè se Jovenel Moïse ki k ap pale ansanm avè l. Kijan Jovenel Moïse pale avè l misye? Misye dekwoche telefòn lan epi Jovenel rele rele Adwen Zephirin an epi Adwen di Zephirin mete telefòn lan sou wopalè epi Jovenel Moïse ap pale a misye. Jovenel Moïse pale a misye e felisite misye pou sa sèlman. E lòt bagay ankò ki make misye, se lèske misye an fevriye 2019 lè li tande 7 fevriye, lè bloke a, lè peyi a te bloke 7 fevriye 2019 lan, Martelly rele misye, Martelly di misye konsa ke kòmandan, kòmandan Nèl, mwen konte sou ou pou w voye je sou kay mwen yo Pou mwen ke bann lavalas kaka yo vle boule men Paul Martelly te repete ansanm avèk Anel pou Anel al CBE. Menm estan tou Anel santi l tèlman pwisan li voye ban e sòlda li yo al CBE. Kay Martelly ki te gen ni Pegi vil lan ni kay misye gen Sen Mak lan. Anben lè sa a Martelly voye lajan bay misye, li voye minisyon ki sòti Vyetnam. Minisyon yo sòti mezanmi. Adiske misye te gen minisyon nan men l pou l kenbe pandan 8 jou pou l ap tire tèt pou tèt ansanm avèk lapolis, adiske pou l ap tire tèt pou tèt ansanm avèk lavalas ki te sòti pou l ta al boule kay Mateli an. Anben se tout bagay sa misye rakonte, misye di sa ke se te Tiblad ki te pote minisyon yo ba li Mezanmi, pa gen anyen nou kapab di ankò. Anben, ki sa k pase dapre tèks sa yo? Si gen yon lòt pwochen entèwogasyon, a di se premye rapò a. Rapò pale anpil Anèl fè ansanm avèk nèg yo pou li revele ansanm avèk nèg yo. Gen yon lòt entèwogasyon k ap fèt ankò madi e bagay sa a, lòt entèwogasyon an kapab Boule peye bay peye a chalè tèlman Anel pa revele non an men se petèt sa yo mete Anel sou yon wo siveyans menm prezidan de la repiblik pa ka avan apwoche Anel aktyèlman la se etranje ansanm avèk dcpj sèlman ki ka apwoche de Anel sou pa menm yon senp polisye konsa pa ka vin kot Anel moun pa apwoche Anel paske Anel son eleman kle Nan tout bagay yo nèt se sa nèg yo di anèl gen tròp kontak anben anèl li menm lap met kontak li yo atè mezanmi se rezime sam te kapab fè de tèks sa nou sot li an la mwen panse ke nou menm nou kapab al li tèks lan tou nou kapab tradwil mye ke janm fèl lan la mwen mwen ba nou yon ide yon bagay de sa tèks lan di mwen panse ke gen moun ki ka fèl pi byen pasem e gen moun ki ka fèl mye ankò Anben mezanmi, konklizyon m te kapab tire nan tèks sa nou sot fin li an la mezanmi, ki reyaksyon nou, ki sa nou panse de sa Anèl ap di an? Èske Anèl se yon viktim li ye nan pami tout bagay sa yo nèt? Èske se Anèl se li menm ki bon bandi an? Oswa bay pwendvi pa nou? Nou pa bezwen ap joure anba video a mezanmi, moun Pa joure silvouplè pale nòmal bay pwen de pa nou pase se yon bagay peyi se mafya kap dirije nou nou menm fò nou vè radyo pap bay nou bagay sa yo anben se pou sa rezo sosyo yo la nou menm nap chache nap vini ansanm avè dosye yo poun pote ba ou anben pa bliye abòne ansanm avè chanèl la la poun mete tout zen tout pawòl yo deyò mèsi.